Nou voye yon gran salitasyon pou chak zanmi, chak fanmi ki pral pran tan yo pou yo gade ti videyo sa a kote ke bon jan enfo plis pote yon bèl ti videyo pou nou kote ke m pral fè nou swiv. E kote tout e pifò ayisyen ki te anba pon Texas yo lè yo tande e Biden ap fè depòtasyon enben yo oblije repliye ayisyen sa yo pa egare yo menm lè yo sonje tout peripesi tout traka yo pase sou wout la nou konnen kòman wout la difisil kòman raje a rivyè moun ale nan dlo ebyen moun sa yo menm yo di yo pap kite Biden vin depòte yo yo oblije repliye ebyen nou bal fè w viv nan video sa kòman Mexique kòman pèp Mexicain li menm li te akeyi moun sa yo nan bal analize pou nou wè tretman yo te ba yo Etazini avèk tretman Mexique lan pou nou wè se 2 bagay diferan e nan video sa e Lavwadlamerik te la e gen lòt òganizasyon ankò ki te vin akonpanye moun sa yo vin pale avè yo. Te gen gwoup kretyèn ki te la tou. Te gen plizyè gwoup avè moun sa yo ki vin vizite yo, ki vin rekonfòte yo. Ebyen, n ap mande w al suiv ti videyo sa a. Pran san w pou w suiv li. E lè w fin gade l, w ap pataje li avèk zanmi w. Konsa, si yo gen yon fanmi nan gwoup sa yo, yo kapab tou wè li. E yo kapab konnen si l anvi a si li pa anvi. Ebyen, mwen envite w suiv ti videyo sa a. Rete trankil. Jan chèche, jan twouve. Ebyen mwen tap chache pou nou, mwen tonbe sou yon gwoup ayisyen ki twouve yo o Meksik. Se menm gwoup ayisyen sa yo ki te pati e ki te rive, ki te soti depi Chili, Brezil, ebyen se yo ki vin tonbe la. Anpil nan moun sa yo ke m rankontre, ke m pale avèk yo, yo di nou ke yo te anba pon an. E se pandan anba pon yo te tande yo tap pale, yo tap pale de depòtasyon E yo kouri, yo kouri, yo vin kache, y al pran refij yon lòt kote, e lòt kote a mennen nou la. Nou nan vil Akuñas de Mexico. Akuñas se nan, se tou pre fwontyè a li ye tou. Se li menm ki nan kot, bò kote Meksik la, e lòt, lòt bò a gen Del Rio ki li menm bò kote Etazini. Pou montre nou ke m o Meksik, m achte yon bèl ti chapo ki fè m byen. Donk nou ka konprann, donk nou wè m kounye a. Vwala! Donk nou nan Acuña de México, kote nou la, nou nan yon gwoup, nou rankontre avèk yon gwoup Ayisyen ki la, e nou kapab gade dèyè nan la, n ap wè yo la. E se moun ke otorite, otorite yo mennen vini, vin pale avèk, vin mete yo la. Yo la e yo di m yo gen apeprè 3 jou depi ke yo rive, yo, yo rive la. Donk e, gen moun k ap pale, mwen, nou imajine nou Guerline Joseph la tou, pase pandan m la, m jwenn a Guerline Joseph k ap pale. a moun yo. Donk, ou ka wè la se moun k ap pale avèk yo e k ap pase yo enstriksyon pou yo di yo, y ap pale yo, ou konnen. Gen mesye, nou se, nou se ki sa? Izrayèl Ini an Kris, nou gen yon gwoup relijye tou ki la e k ap preche, k ap preche moun. Nou konnen ke, bon, tout kote gen moun, gen Bondye, gen pastè, gen lapawòl de Bondye ki pou di. Donk, Izrayèl Ini an Kris se yon gwoup. E nou menm nou baze Omeksik, vin fè yon ti pale avèk Lavwadlamerik non. Vin fon ti pale avèk lavwa d'Amerik. Non ou mèt vire konsa, vire konsa, vire sou kote m konsa. Ou pa men, ou pa, vire, vire konsa. Ok, ou menm ou se yon gwoup, yon gwoup relijye ki nan Israel? Israel Unis en Christ. E kote nou ye nou menm, kote nou baze? Nou toupatou, nou menm Ayiti nou ye tou. Nou gen yon lekòl Ayiti nan Bon Repo a, nou gen yon lekòl isit, nou gen nan Kanada, nou. Tout peyi, menm Afrik nou gen lekòl. Men pou kounya la ou baze o Meksik la, ou baze nan Akunyas. Wi, nou gen yon legliz isit la nan Meksik. Epi donk nou vin la, nou konnen moun sa yo te la pa vre? Wi, nou wè mizè moun yo. Ki sa nou ka fè pou yo? Sa nou ka fè pou yo? Sa nou ka fè yo, premye se menm jan Jezi di. Paske lè w ap ede yon moun, fòk ou konnen eta moun nan. Wè, premye moun, lè w ap bay, voye èd ba yon moun, fòk ou make sure may yo yo menm yo prepare pou èd la. Ok, moun nan li menm, moun pa nou an, yo poko prepare mentalite. Mentalite yo. Se nan labou li ye kounya la. Yo bezwen, yo saf, yo swaf enfòmasyon an. Nou gen enfòmasyon an la. Se Bib la, se lalwa a. Paske nan lalwa a Bondye li menm, li direkte nou, li ba nou, li anfòse nou, li ankouraje nou. Men, depi nou se yon nasyon ki pa gen direksyon, ki pa gen lwa, n ap pèdi nèt. N ap konnen tout moun. Donk kounya la moun sa yo gen difikilte. Donk nou vin preche, nou vin pale avèk yo, ba yo lapawòl Bondye a, pa vre? E ankouraje yo nan vwayaj ke y ap fè a pou yo kontinye. E kisa moun yo diw nan moun ou pale avèk yo kisa yo diw? Moun yo di konsa yo bezwen anpil èd yap eseye chache fanmi yo gen anpil pwoblèm nou konnen mizè yo nou wè nou tande yo menm Bondye li menm tou lè pandan nou te nan lejip li tande priyè nou li tande kriye nou paske se pèp sa nou toujou ye. Di telespektatè Lavwadlamerik yo kijan ou rele? Se Severès.
Severès wi. Ok e ou vin la vin fon e premye fwa ou vin la?
Skize m? E premye fwa w vin la? Wi, premye fwa m vin la. Ok, dakò. Ou menm ou se gwoup ki rele Izrayèl Ini an Kris. Ini an Kris. Izrayèl Ini an Kris, se yon gwoup relijye nou jwenn la nan sant lan, nan Akunya, ki nan Meksiko. E yo menm la, yo bon. Yo vin pale a moun yo la, vin, vin tande yo, fè yo tande. Men moun yo tou se moun ki gen pwoblèm tou. N ap kontinye avanse toujou la. N ap fè w viv avèk nou la. E sans sa la kote gen moun sa yo ki la. Moun nou wè la yo se moun ki ayisyen, nou wè kou gen dè etranje tou. E gen dè etranje tou ki la, nou pa konnen a ki objektif ke yo la, men yo vini tou. E petèt se kapab moun ki vini, k ap vin pote èd ba moun sa. N ap fè w wè yon sitiyasyon, n ap fè w viv moman sa. Devan m nan la a gen, an fèt m kapab di sa nou ta rele dè volontè, moun ki pote bay vin bay. Rad Donk si yon moun gen moun ki gen don yo vin bay la e fanmi an la ki la ki nan bezwen trè sètènman yo vin mennen nou la enben gwoup ayisyen sa yo yo te laplipa anba ladan yo di yo te anba pon an tou e pandan yo te anba pon an yo te vini e lè yo te tande yo t ap depòte moun enben pa lapè yo te kouri kite zòn nan yo te kouri kite zòn anba pon an e yo te ale lòt kote yo kouri al nan yon refij yon lòt kote e nan lòt refij la yo mennen yo vin la. Madam vin wèm vin banm wè manje ke w gen nan ba ou a manje manje sa ou gen la banm wè manje ke w gen nan ba ou a wè pa egzanp la yo ba yo manje yo ba yo manje e ou wè non yo ba yo manje sa se manje ke yo pral manje donk gen biswit spageti e gen vyann donk gen de kwa yon ti manje pou ou avèk fanmi ou mari ou pitit an ou avèk pitit ou fanmi ou non ou avèk fanmi ou.

E ou vin la kounya la. Ou te nan yon lòt refuge pa vre? Wi nou te sou teren an. Sou teren yo vin ouvè pòt kay la pou nou. Wi. Nou antre andan, moun yo, Meksiken yo, Meksiken yo ede nou anpil. Yo pot manje, yo pot rad pou nou. Ok. Apre sa yo vin bay siyale avè nou. Ok. Ki yon rele?
M rele Suriane. Ki yon rele?
Suriane.
Suriane. E ki kote ou soti an Ayiti? M soti Beladè. Ki bò?
Ou soti plato santral. Nan plato santral ou soti. E ki kote ou te ye anvan ou vin isit la? Chili oubyen Brezil? Mwen te chili. Ou te chili. E ou gen fanmi avè w la ou vwayaje avèk yo tou? Manman, papa, pitit, mari? Mwen gen mari m avèk pitit mwen. Mari w avè w avèk pitit ou. Konbyen timoun ou gen la? On sèl. Ah la! Eben, ou di nou rele Silian? Mh. Eben, Silian si se moun Plato Santral, li ta fè yon ti pataj avèk nou kèk ti ide ke li genyen tou, ki jan li fè li rive la. La ou ka gade pi dèyè nan la, donk si nou gade la, n'ap wè atè a la, se kote yo pral moute yon seri de tant, yo pral moute tant pou moun yo la. Donk moun sa yo ki la. Yo pa konn pou konbe jou ke yap la e ou kapab gade pi devan la nap gade ti mesye yo la se ayisyen football ap woule ebyen mesye ap kale ti balon yo e yap jwe ti balon antre yo bon pou se yon fason pou yo amize yo e pou pase strès ke yo gen la nou pral avanse yon ti jan pi devan toujou m gen avèk nan avèk mesye sa ki li menm ap ede nou idantifye fè ba yo petèt pale avèk moun yo la. Gen òganizasyon ki pote manje pou moun yo la. Yo pote manje pou yo e nou kapab wè lòt bò a la sa se yon kad yon venn ki pote manje pou moun yo la e yo mete enfasiz pou di yo gen twalèt. M ap gen tan m fè yon ti veye won avèk nou. Kote nou la. Men m pral avanse nan zòn nan la kote genyen dot òganizasyon se vin wè moun yo e sanse y ap pale avèk moun yo. E si mwen fè nou sonje moun ki la yo se petèt pafwa se bon se dè etranje e nou wè ki moun ki chita la k ap pale avèk moun yo se yon dam ki rele. Guerline Joseph nou pa ta fè yon ide ke Guerline Joseph ki rive isi a nou wè Guerline Joseph se yon se yon moun ki pa kanpe ki tout kote kap pale m pa fè nou pale avèl m pa fè nou tande Guerline Joseph kap pale a moun yo.
Madam sa se yon enfimyè li ye li soti depi Miami vini ba nou ba nou pote nou sekou li tou reprezante yon òganizasyon ki gen anpil moun de de de